Bonjou bonswa tout moun depande lè ou pral gade video sa deja nou salye nou tou byenvini sou chanèl youtube sa ki se Akoumea Tekno TV jodi a nou vin avèk yon nouvèl teknik pou ou kòman e kijan wap kapab retire yon fon nan yon foto pou ranplasel pa yon lòt fon. Pa bliye ke nou te fè yon premye video deja, nou te montre w kòman ekijan w te kapab retire fon sa pou ranplase l pa yon lòt. Premye video a nou te montre w pou w te al telechaje yon aplikasyon sou play store ki rele Picsart, enben jodi a nou vin montre w kòman ekijan w kapab fè l san aplikasyon sa, san ke w pa bezwen al telechaje okenn aplikasyon sou play store. Ou ap kapab chanje yon fon foto epi w ap ranplase l pa yon lòt fon ke w renmen. Deja si w renmen ide sa, n ap mande w pou w abòne avèk chanèl sa, kite yon kòmantè pou nou, ba nou yon like, se sèl fason ou kapab sipòte nou. Rete konekte nap tounen apre poz la. Byen nòmalman nou retounen trè rapid apre poz la, jan ke nou te anonse li deja, jodia nou vin avèk yon nouvèl teknik pou ou kòman e kijan wap kapab retire yon fon nan yon foto pou ranplase l pa yon lòt fon san ke ou pap bezwen telechaje okenn aplikasyon sou play store, pou fè sa wap jis bezwen al antre sou. Galeri ki nan telefòn an, ou pral chache premyeman foto ou ta renmen retire fon ladan nan. An nou di pa egzanp nou menm nou pral nan galeri ki nan telefòn nou la, nou pral chache yon foto ke nou ta renmen retire fon ladan l pou nou ranplase l pa yon lòt fon. Premye sa ou gen pou fè, ou pral chache foto a dabò sou galeri ki nan telefòn ou. An nou di nou menm n ap antre sou galeri ki nan telefòn nou an la, nou klike sou galeri. Yon fwa ke w fin pike sou galeri, ou pral chache foto w ta renmen retire fon ladan l lan. An nou di pa egzanp n ap pran foto sa a ke nou pral retire fon ladan l lan, n ap ranplase l pa yon lòt fon. An nou klike sou foto sa a. Yon fwa ke w fin klike sou foto a konsa, ou prale pa anba nan ti kreyon w la, w ap klike sou li. Lè w fin klike sou li, epi kounye a la ou prale pa anba nan ti kare sa yo la, nan ti pwent sa yo la pou fè yon ti monte l konsa. Oubyen tou si w pa vle tou ka pran l pa anlè konsa, ou pou fè yon ti desann li konsa. Epi lè w fin fè sa, w ap klike sou sovgade anlè a la, la kote ki make sovgade a epi ou klike sou li. Yon fwa ke ou fin fè sa, imaj la gentan al anrejistre ankò sou galri telefòn ou epi ou kapab sòti nèt pou al antre sou Google Chrome ki nan telefòn ou an. Se avèk Google Chrome n ap kapab fè tout travay sa yo, n ap kapab retire fon an epi n ap kapab tou ranplase fon an otomatikman. Nou va al antre sou Google Chrome ki nan telefòn nou an la. La n ap klike sou Chrome. Yon fwa ke w fin klike sou Gorel Chrome, ou prale la nan ba de rechèch la la. Ou prale la nan ba de rechèch la, wap ekri remove VG. Lè w fin ekri remove VG, epi wap lanse rechèch la. La li ouvri ba nou konsa, epi ou pral ou pral klike la kote ki make telechaje yn imaj, wap antre sou sa, wap klike la kote ki make telechaje yn imaj epi ou klike sou li. Yes yon fwa ke fon klike sou li ou kapab wè foto a gentan parèt anlè a la an premye pami tout foto ke ou gen sou galri ki nan telefòn ou. La ou kapab gade sa se lòt foto ke nou gen nan galri telefòn nou epi men foto ke nou te sot fè premye travay la ladann nan.

Byen la ou kapab wè ke fon an gentan soti nan foto a trè fasil, sa se foto a men li san fon la, epi sa se foto a ki avèk fon an, sa ou kapab fè yon gran diferans la, sa se foto a ki san fon an, e sa se foto a ki avèk fon an. Lè ou rive la, ou pral klike kote ki make modifye, ou klike sou modifye. Yon fwa ke ou fin klike sou modifye, la ou gentan wè foto a deja parèt sou yon pakèt fon diferan. Sa se tout fon ki disponib sou Chrome ke ou kapab chwazi pou kite foto a. La se tout fon ki disponib avèk foto a. Ou ka kontinye chache pou jiskaske ou jwenn sa ke ou renmen an. Nou menm an nou di pa egzanp, nap chwazi fon sa ki avèk foto sa la. Pou pran l, epi wap jis klike sou li. Yon fwa ke ou klike sou li, lap pran yon ti tan pou l moute. An nou di nou menm nap klike sou li. Lè ou kapab wèl deja monte trè rapid. Epi ou vin seleksyone travay sa ke ou fè la. Ou prale anlè a dwat nan ti flèch sa la ki nan telefòn ou an wap klike sou li. Epi la li ba nou 2 opsyon. Li ba nou opsyon kote ke nou ka pataje imaj sa bay yon moun sou WhatsApp. Ou byen sou Facebook, ou byen sou Instagram ke ou gen sou telefòn ou. Oubyen tou li ba nou dezyèm opsyon an ki di nou kapab telechaje imaj sa a pou l rete sou galri telefòn nou an. An nou di moun kapab pataje l oubyen nou eksplike kote ki make telechaje yn imaj pou l jis rete sou galri telefòn nou. An nou klike sou telechaje yn imaj. La ou kapab wè imaj la gentan telechaje otomatikman li gentan sou galri telefòn nou. Pou n al verifye travay ke nou fè a nou kapab soti nèt pou nou antre sou galri telefòn nan. Nou pral verifye imaj la, nou pral verifye travay ke nou fè a kote li gentan byen bèl poste sou galri telefòn nou. Byen la ou kapab wè ke men foto a, sa se foto a ki sou galri telefòn nou ki vini avèk tout fon ke nou te chwazi a. Foto a byen bèl poste la, sa se pi bèl travay ki fèt pi rapid toujou, sa se youn nan travay ki fèt pi rapid pa rapò avèk sa ke nou te fè deja. Deja si w renmen travay ke nap fè a nap mande w pou w abòne avèk chanèl sa, kite yon kòmantè pou nou ba nou yon like se sèl fason ou kapab sipòte nou.
Pa bliye moun ki tap sèvi w la. Sa se ki toujou frè w Wadner nap kwaze nan yon lòt video.